Hey guys, hey guys, byenveni sou youtube channel mwen an pou menm kap gade m la pou la premyè fwa, non pa m se Winnie DS menm jan w kapab wè nan. non youtube lan so mwen back pou yon nouvo video so map di nou tout lan tout abònem yo map di nou yon bòn ane ke Bondye beni nou mwen swete ke nou reyalize tout sa ke nou ta renmen reyalize pou ane 2021 an ke Bondye ban nou sante prosperite tout sa ki bon yo nèt o non de Jezi so guys. Map di ankò Map di byenveni ansanm avèk tout nouvo abònem yo Map di yon spesyal mèsi mèsi ansanm avèk tout moun ki deside abòne ki deside antre nan fanmi sa Mwen renmen nou anpil epi mèsi mèsi So guys Mwen konnen nou gen kèk jou ke nou pa wè kèk jou kem pa pote anyen pou nou de cheve so jodia la mwen deside Pou mwen pote yon bagay pou nou. Ok so mwen genyen yon pwodwi ke mwen eseye. So mwen te konn mwen te konn sèvi ansanm avèl deja men se te yon sèl. So mwen deside pou mwen teste pou mwen teste en pe ladan yo. So mwen wè li pote bon rezilta. So mwen deside aswè an. Mwen deside aswè an pou mwen pataje sa ansanm avèk nou ok so Am pwodwi sa li fèt ansanm avèk kokoye li fèt ansanm avèk Am hanni ki se ok hanni ki se Am myèl oh shit. Honey ok m jis bliye siro myèl yes siro myèl m tap chèche siro myèl.
Let me put it in a language you can understand. Eskize m te jis bliye l kòman yo di l an fransè an siro myèl so nou konnen 2 bagay sa yo siro myèl ansanm avèk kokoye se 2 bagay natirèl li ye yo bon pou po yo bon pou kò tout bagay sa yo so Li vreman bon so mwen pral montre nou l mwen genyen chanpou an mwen genyen rens lan men ni sa se li sa se chanpou an epi sa se rens lan epi mwen genyen um, twesten krim twesten krim krim so sa se pou lèw fin lave cheve ou pa bezwen fin lave cheve ou depi wap trese cheve ou Tankou si wap trese cheve w an apre w vle cheve an soti boukle ou kapab ou kapab sèvi sa so mwen te sèvi l deja li vrèman bon li vrèman bon jan nou kapab wè an mwen te mwen te trese yo epi esak fè yo konsa. So mwen te tresel epi li rete konsa se paske mwen bwose devan poum te ka fè 2 bò poum te soti se sak fè li parèt konsa men li te boukle tout te boukle epi mwen genyen se sa ke mwen te konn sèvi anvan sa ki se curl activator an se li mte konn sèvi anvan an nou kapab wè nan video avanm yo mwen te konn pasel nan pwent chevem. nan pwent cheve m lèm fin pen pou yo te ka boukle bon jan nou kapab wè an la nou konnen ayisyen so ok bon m ba nou yon blag ok so lè m al achte l m fè waw konbyen tan sa pral fèm e mwen m pa renmen lè w wè m ap plede tanzantan achte rens chanpou m renmen achte yon gwo bidon rens a chanpou M fini m konnen ke lèm pral lave chevem m konnen m genyenl la so m fè Konbyen tan bagay sa pral fèm Jezi kounya m fè ah ok banm eseye like m pa regrèt kem te achtel menm lè li parèt piti men li vrèman vrèman kimen sitou pou chanpou an mwen sezi li vrèman vrèman kimen yon vyek ti kal mwen sèvi mwen wè li tèlman kimen m di waww sim pat achtel m tap regrèt. So nou konnen ayisyen renmen anpil bagay Nou konnen ayisyen renmen anpil bagay ayisyen pa renmen ti bagay piti So se li mwen achte Li vreman kimen nenp ti kal ou mete M kwe ke chanpou sa petet ka menm fem ane Tout ane 2021 paske m son moun M pa renmen lave cheve m souvan M pa renmen lave cheve m souvan M pa salop non men m jis pa renmen lave l souvan So m.
M kwè ke sa sa ka menm fèm tout ane a si li kimen nan eta sa m wè l kimen an ok so guys yeah se li menm si li vrèman bon pou cheve natirèl m pap M pap ba nou manti, gade cheve m pou wè. Epi, si ou si ou gen cheve sèk, si cheve ou renmen sèk, l ap bon pou ou. Sitou pou sitou pou krèm nan, ban m ouvri l montre nou. Sitou pou krèm nan, lè ou fin, lè w ap penyen, ou pase l nan cheve ou, lè w ap trese cheve ou, sitou si ou pap soti w ap trese cheve ou, ou pase l ladan. Epi si ou pral dòmi, ton bagay konsa, ou pase l ladan. So, l ap vrèman bon, l ap fè cheve an parèt bèl. Epi lap fè cheve an pa parèt sèk nou kapab wè jan jan nou wè chevem parèt klere li parèt bèl epi mwen te boukle mwen te trese yo 2 dwèt ansanm avèk krèm nan so yeah wouyy so yeah guys so se sam te gen poum te di nou paske nou konnen mwen toujou la nenpòt Sa ke mwen fè eksperyans lan, mwen toujou vin di nou l, mwen toujou montre nou l, kit li te hair style, kit li te nenpòt bagay la depi m fè eksperyans lan, mwen toujou vin di nou sa ki bon epi sa ke mwen sèvi. Se pa sa ke mwen wè moun ap di mwen vin di nou non, se sa ke mwen itilize, se sa ke mwen sèvi. So, se 4 sa yo ke mwen, mwen te di banm eseye achte pou mwen wè kòman li ye. Soyè, cheve an vrèman fen lè wap lavel, lè ou fin mete rens lan, epi wap rale cheve a, apre kelke ti tan ou kòmanse rale cheve an, li vrèman, vrèman bon, li vrèman bon pou cheve natirèl la. So yeah guys, se la ke mwen close konvèsasyon an. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, so map di nou yon gran mèsi. Thank you thank you very much thank you so much so mwen renmen nou anpil pa bliye ke si wap gadem la ou poko abone ansanm avek channel lan abone ansanm avem ok so map di nou babay a la prochèn pou yon lot video anko mwen renmen nou anpil. anpil anpil bizou bizou bizou bizou mwah bizou bizou bizou bizou epi anvan m ale map di nou pa bliye kite kòmantè pou mwen mwen reponn ak tout kòmantè yo si nou ta bezwen yon bagay de cheve nenpòt sa l ta ye a nou ta bezwen yon hair style nou ta bezwen konn yon bagay de cheve depi mwen konnen l so map fè video pou nou epi map di nou. Nenpòt sa li ye an. So yeah se la ke mwen kite video an. Bye a la prochèn.